Gwo bonjou, bonswa pou nou tout, sa depan de kote e ki lè ke ou pral gade, tande videyo sa. Donk e nou salye chak grenn zanmi YouTube, chak grenn fanatik, nou kontan pou nou kapab e fè aparisyon bò kote ou pou moman sa e nou salye ou trè fò yon fwa depli. Donk apre midi a nou gen yon ti sijè byen. E detèmine ke nou vin pataje ansanm avèk chak grenn zanmi, oubyen m te ka di yon kesyon tou, te ka poze avèk chak grenn zanmi. E sitou pou moun ki kretyen e kretyèn. Ou konprann? Donk, men kisa l ye? Se èske yon kretyen. Bon, trè souvan se se medam yo, donk an nou ale pou pou medam yo pli souvan. Bon, kòm yo konn konbine ansanm avèk mari yo tou pou yo fè l. Sa m vle di pa la, èske yon kretyèn ka fè planin? Humm, planin. Donk, jounen jodi a, Kit moun nan legliz, kit li se payen. Tout moun fè planin an jeneral. Konprann? Men kesyon pa m nan, egzateman li adrese l avè kretyèn yo. Eske yon kretyèn ka fè planin? Lè m di kretyèn nan, se pa yon bon maten yon moun leve, li mete rad sou li, l ale nan yon asanble non. Donk se pa de sa ke n ap pale non. Konprann? N ap pale kretyèn. Yon moun ki kretyèn, donk Sa a son bagay a pale. Dabò, mo sa a repete pou premye fwa nan vil Antyòch, nan Ak 11, vèsè 26. Kretyen, e yo, ki fè yo te di kretyen, yo te wè apotre Pòl yo, jan yo t ap fonksyone avèk moun ki te avèk yo, nou konnen, li te fè baz li, e, nan vil sa a, konprann, kote li t ap preche levanjil, li t ap fòme moun sou chemen li, pase lè l pandan vwayaj misyonè li. Gen vwayaj misyonè Pòl fè, li konn fè kenpòt senkan, katran, twazan nan vwayaj misyonè li, Antyòch, a Wòm. Dakò? E sitou ann Efèz tou, tou sa yo. E se la mo sa a li te repete pou lapremye fwa. M ba w vèsyon an, ou pral gade nan Ak 11, Vèsè 26, w ap wè pou lapremye fwa mo kretyen an repete nan Labib. Donk, se pa pou san rezon pou w wè ou gen dwa wè yon moun nan nenpòt ki jan l ye, li abiye nenpòt ki fason pou w di, A, sa se kretyen, sa se kretyèn li ye. Non, ditou pa! Se sou konpòtman moun nan, sou zèv li, sou sa li fè ke w pral di tèl moun se kretyen. Menm jan yo di w Pye bwa a, se alèd de don li ke ou pral konnen ki fwi ke l ka bay. Konprann? Menm jan tou, lè yon moun kretyen, se alèd de konpòtman moun sa a, jan fonksyonn, jan fonksyònman li avèk moun, moun ki bò kote li, jan l ap fonksyone lè sa a pou konnen èske se yon kretyèn ke l ye. Donk. Revenons à nos moutons. Donk, planin lan pou kretyen eske yon kretyen ka fè planin? E sak fè map tann anpil anpil kòmantè nan video sa a nan men chak grenn zanmi ki pral gade k pral tande. Pase trè souvan gen plizyè tip de planin. Gen planin m wè fi yo pran se piki, gen se konprime yo pran e gen plizyè plizyè tip de planin ke medam yo fè malgre m pa Bon espè nan domèn nan, sitou nan domèn sante pou m ta di konbyen tip de planin men ki tip de planin ke yo ye, donk sa pa domèn pa m. Dakò? E m kite sa pou yon lòt moun ki se domèn li, donk si ta gen yon zanmi ki byen konnen yo, m panse nan yon kòmantè li ka byen ekri yo pou nou, l ap ede m tou donk wap plis eklèsi m wap fòme m tou kòm toujou di youtube se yon platfòm ke l ye e zanmi yo kèlkeswa moun sa w ke w pa konnen ou ka al chèche wap jwenn yo wap jwenn yon moun kap bay de fòmasyon sou li e gen anpil moun tou kame tou a la disponibilite tou pou fòme moun sou platfòm sa paske youtube se pi gwo inivèsite mond lan ke l ye. Hein lè n ap pale de planin eske yon kretyen ou byen yon kretyèn ka fè planin? Hein pase si m gen madanm mwen li vle fè planin m pa dakò li pa ka fè l ou konprann pase se mwen menm k ap jere se sou responsablite m ke l ye pase yon fwaye se de moun pase la bible di fi a ap kite manmanl ak papal ni mesye a tou li pral jwenn mesye a oubyen pral jwenn fi a yo pral fè yon sèl chè yo pap de ankò non yo pap de yap vin youn konnya la dakò yo pap de yap vin youn donk se sak fè si fi a ap dakò poul fè planin si mesye a pa dakò li pa kapab fèl. Konprann? Donk yon sèl planin ke moun sa yo ka fè antre yo menm. Men se pa lopital yo prale pou al kote yon doktè pral pran piki oubyen yon konprime. An nou wè kisa la bib di nan kesyon gen anpil fi di l pap fè pitit oubyen fi a gen dwa li legliz lap sèvi Bondye li di oh mwen menm se 2 pitit map fè, son pitit map fè. Men pa bliye. Se pa ou k mèt tèt ou, se Bondye k fè w. W ap wè moun Bondye a, bagay sa yo p ap janm ka di l. Nou konprann? Li pral di, sa Dye ban mwen. Kòm tan an difisil anpil, donk moun yo, yo ka antann yo, pou yo ka gen yon timoun, de timoun, twa timoun o plis. Men, se gen trè souvan ou konn wè moun nan rete, li moun nan konn gen vòt gwo dam, misyonè, ap chante nan koral, sesi. Donk, li di w mwen menm, se de, kòmsi l ap pase Bondye lòd, men ki sa l vle fè. Moun Bondye a pap ka pale konsa. Sa vle di moun Bondye a gen yon fason pou pale. Dakò? Donk, se sa k fè nou pral gade ki sa Labib di lè l t ap kreye lòm mete sou latè. Ann al gade nan Jenèz pou nou wè ki sa Bondye di nan Jenèz. Jenèz premye, n ap jwenn sa toujou nan Jenèz 2 a wi. Nou pral gade nan Jenèz premye, le vèsè 22. Jenèz premye, vèsè 22, ki sa l di? Ou wè men Bib mwen nan men m. Dye lè beni, ki yès li beni? Sa vle di lòm oubyen Adan ak Èv a se se yo menm ki te premye jenerasyon ke l te kreye. Ou wè? Menm jan lè sou nou de moun marye ansanm. Depi le jou nou ranpli tout kondisyon yo, Dye ap beni nou. Dye lè beni, an dizan, Dye beni epi li di, Soye fegonde, miltipliye, e ranplise latè. Li di soye fegonde, lè ya pale de fegondasyon, sitou nan, depi nan elemantè 2, mwayen 1, mwayen 2, donk nan klas sa yo, Nou plis moun ki ta fè sans sperimantal, nou konprann nan klas sa yo, lè ap fè sa yo, w ap pale de la repwodiksyon. Sa di depi w wè repwodiksyon, s on bagay ki pral repwodui, k ap miltipliye. Sa di, k ap fè pitit. k ap repwodui. Bndye di lè beni, li di swaye fegonde. Fegonde sa vle di se fè pitit e miltipliye latè. Men kouman w fè jounen jodi a, lòm ap fè planin swa pou yo pa fè pitit. Donk, sitou lè kretyen planin sa yo pa ta rantre nan kad kretyen. Humm sa yo pa ta ka rantre nan kad kretyen, yo pa ta dwe rantre. Depi ou se yon vrè kretyen, si ou gen yon planin pou fè, wap fèl avèk mari ou. Nou gen dwa ap planifye chak lè kwasans ou rive, ou konnen jou ki danje yo. Jou sa yo kretyen ou pa pral nan relasyon. Se youn nan meyè meyè planin. Gen planin, nou konnen sa planin nan. Li bon. ou pa fè timoun vit ou byen g'on nonm peryòd ou pa fè timoun, men demen si Dye vle e retonbe a, e konsekans lan ke w pral peye a. Se gen anpil moun ki mouri apre nan afè planin sa. Gen plan pandan planin nan sou yo, ou byen lè planin nan fini gen yon maladi li kite sou yo. Menm a emoraji planin konn bay m fi. Donk m panse e Si gen yon moun ki byen enbi de tout tip de maladi sa yo oubyen son enfimyè oubyen yon doktè ki pral tande videyo sa, m ta swete ke swa ou ekri m oubyen ou ekri yon kòmantè anba videyo a, si le fo menm pou ta menm fè yon videyo voye ban mwen jis pou w esplike m yon seri de bagay, m ap vrèman byen kontan. Konprann? Donk, m ap vrèman byen kontan. E m toujou di sa, tout moun ki egziste, Pa janm sese pou aprann. E pa janm mete w nan pozisyon tou pou di w fin konnen w pap aprann. Lè konsa w pap grandi. Pase Salomon di, Toutotan w ka aprann, aprann. Menm si moun nan te, kèlkeswa levèl ke l te rive, toutotan l ka aprann, aprann. Pa janm mete w yon levèl ke pou di, a, lè m fin konnen m pap aprann. Dakò? Donk, la, e sa k fè m pale espesyalman pou kretyen, mezanmi yo. Pou lè kretyen, paske kretyen an se yon bagay apa. Depi wè ou wè kretyen, ou tou wè si w ap defini l, w ap wè se patizan Kris, se moun k ap sèvi Bondye. E pa moun ki mete rad pou al legliz non, pou al fè moun wè non. Gen anpil moun ki konn mete yo tèlman sen anndan asanble poutan moun nan nan tout bagay li, epoutan li di w li se kretyèn. Ou konprann? Sa vle di kretyen an se yon bagay apa ke ou ye. Gon seri de sòs ou p ap ladan, gon seri de konpòtman ou pa pral mache toutouni sou moun nan lari. Dakò? Donk, èske yon kretyèn ka fè planin? Donk sa se tit videyo a, Èske yon kretyèn ka fè planin? Donk, jwèt pou nou. repons lan map tann li nan men nou kòm mwen menm deja bay sak nan ide pam pa vle di sam di a se sa ki pral pase ou byen si w pa dakò ou byen ou ka dakò avèm paske chak moun gen volonte w menm lè Dye tap fè latè li kreye lòm ak tout bagay ki sou latè men lòm li kreye lòm avèk pwòp volonte pal. Li di lòm chwazi, chwazi sa k'ap bon pou ou. Si w vle sèvi m, sèvi m. Si w pa vle sèvi m, fè chemen ke ou wè k'ap bon pou ou. Dakò? Donk se sa k fè m'ap tann kòmantè pa w anba videyo a pou w di m kisa ke k'ap pase nan lespri w selon sa m di a, w'ap bay sa ki fè w plèzi. Dakò? An nou fin li vèsè a. Soyez remplissez et fecondez et multipliez, remplissez la terre. e ke lè wazo miltipliyan sur la tè. Ensi, ili swa, e ili, en maten, e fi, senkyèm jou. Donk jou sa yo, nou wè se lè Dye te rive nan apati de senkyèm jou a, lè l ta pral fè lòm, pase l gentan fin fè tout bagay, li mete yo a la dispozisyon de lòm pou nou jwenn yo, pou nou fonksyone. Apre sa, li pral fè lòm. Lè Dye fin fè tout bagay sa, li wè yo bon. Kay. Li wè gon bagay ki manke pase si l fin fè sa yo fòk gen yon moun pou ki jwi yo demen si Dye vle, li wè manke yon moun pou ki jwi yo. Li di l pral fè lòm e l fè lòm a resanblans li a notre image menm jan sanble avèk li. Konprann? Donk, malgre jounen jodi a lòm ap meprize Bondye, ap meprize sakrifis san Kris la pou yo menm, men O dènye jou, lòm pral pase dan le jijman. Dakò? Malgre se pa nan faz jijman n ye, kòm sa vini nou tou lage l. Dakò? Men, kesyon an se planin, èske yon kretyen ka fè planin? Donk, n ap tann kòmantè w, n ap tann repons chak grenn zanmi anba videyo a. E, silvouplè tou, zanmi m yo, ede nou ak chanèl la. Ede nou pataje, abòne, kite yon like pou nou, sa ap fè nou di byen. E kite yon kòmantè pou nou, sa ap fè nou santi ke ou renmen travay k ap fèt la. Donk, M espere video sa fè w plezi. Map tann ou pou yon lòt video ankò. Ciao.